Bonsoir, pa ezite like video nou yo si tout fwa ke yo ta fè w plezi e aktive notification an pou pa rate okenn nan pwochèn video nou yo. Chak fwa w fè sa, ou ba nou plis angouman, plis anvi pou nou travay, pou n kontinye pote pou ou enfòmasyon ak fòmasyon, jan n te ka di l pou n kontinye fòme w ak enfòme w. Li pa janm two ta pou aprann, nan video jodi an nou pote pou ou yon ti fòmasyon sou fason ke w kapab jere pèsonalite w, evite ke. E vide yo kò w, evite ke kèk ti bagay ki sekrè avèk ou menm pran lari san w pa panse. N ap ede w pwoteje fanmi w, pwoteje zanmi w. Nou swete w gade videyo sa a jiska lafen e w ap jwenn yon bagay k ap itil ou kanmenm. Enben nan videyo a, sa nou pral pale a li trè senp se konsènan fason vide yo kò w, jan m te ka di l, vide yo ke ou gen dwa pran plezi avèk mennaj ou nan yon otèl oubyen ou gen dwa fè sejou nan yon otèl, pandan w te vwayaje ou an vwayaj pou yon alò m te ka di yon toune lokal ou poukwa pa entènasyonal kote videyo kò w keseswa toutouni, keseswa ak rad sou ou, keseswa aktivite w ap fè anndan otèl lan kapab pran lari san w pa t panse. Enben anpil fwa moun yo konn souvan fè erè sa a tankou pa egzanp yon moun kapab moute sou yon alò sou Google ou kapab tape xx videyo donk se poukwa pa w kapab rive wè e yon pakèt sèn pònografik ki afiche sou Google e pandansetan moun k ap jwe sèn sa yo yo pa menm konnen èske videyo yo poste sou rezo sosyo yo enben nou pral eksplike w ki fason ke videyo sa yo rive pran lari e poukwa pa fason ke moun ki pran videyo sa yo rive jwenn yo rive gen aksè avè yo e fason moun nan rive filme videyo sa yo e fason tou e ou dwe pwoteje tèt ou kont vye bagay sa yo. Alò, youn nan premye opòtinite konn ofri avèk mèt otèl yo oubyen moun k ap travay anndan otèl yo se gen aksè avèk jan de videyo sa yo pou yo menm yo poste sou sit entènèt, sou sit pònografi ki pral pèmèt yo gen de revni ki pral pèmèt yo ganye de lajan plita. Pandansetan, moun ki poste a, imaj moun k ap sal sou rezo a l pa menm konnen èske l poste. Lè w al nan otèl, kèk ti prekosyon ke w dwe pran. Lè w rive nan otèl la, nan chanm otèl la, avan w dezabiye w pou w kouri rantre fè tout aktivite pa sekirite lakay ou blayi kò w toutouni anndan otèl la, premye bagay ou dwe fè pou w evite ke vide yo kò w toutouni pran lari oubyen vide yo nenpòt aktivite w ap regle anndan an pran lari, se gade èske pa gen kèk ti kamera kache. Yo konn ap gade sou rezo yo ke moun yo poste kèk ti videyo yo di w sa se kamera kache. Anben se sòt de kamera sa yo ki konn poste videyo sa yo. Men men kisa wap fè pou pwoteje tèt ou kont kamera yo. Pafwa anndan an moun yo konn mete kèk ti kamera kap filmew sanw pa panse. E ti kamera sa yo yo anndan yo egziste e se de ti bagay mikwoskopik sètadi ou ta pral bezwen yon mikwoskòp pou detekte kamera sa ki anndan an. Men gen kèk manyè trè senp pou kapab detekte si chanm otèl kote ou ye a li gen kamera ladanl E si gen kamera, w ap kapab detekte l e ou kapab menm rele mèt otèl la oubyen sèvis kliyantèl la, ou denonse yo, oubyen poukwa pa ou kapab ale lajistis pou yo nòmalman, donk di ke anndan chanm kote ou lwe an oubyen ou pran pou ou peye pou pase sejou an yo mete kamera pou filme aktivite w. Donk men youn nan meyè fason ou kapab detekte kamera e avan tou banm di nou ki kote l kapab pozisyone. Kamera yo konn pozisyone nan kwen yo, sètadi nan ang 90 lan, nan kwen mi an, kamera a konn pozisyone anlè. E konsa tou yo konn pozisyone nan nan yon andwa kote ke yo konn yon moun pa pral verifye dèyè yon rido, yon bagay kèlkonk. E men fason ou pral detekte si chanm nan gen kamera. Lè w antre, donk w ap etenn limyè an. Etenn limyè a tann li fè nwa, etenn limyè ki anndan chanm ou an. Epi w ap limen Limyè oubyen flach telefòn ou an epi wap klere l. Wap klere l epi wap klere l. Donk pou l kòmanse klere, depi l fè nwa, ebyen ti limyè, kamera sa bwote vye ti limyè ble ou pwouka pa vèr tou, donk kap klinyote tou piti, tou piti ebyen lap reflete nan flach telefòn ou an epi wap ka dekouvri nan ki pozisyon ke kamera li sitiye. Dezyèm bagay ou ka fè. Ou kapab ale tante fè yon anrejistreman oubyen tou ou kapab konekte radyo sou telefòn ou an. Pa egzanp, ou chèche yon stasyon radyo epi ouvri e alò m te ka di e emetè bon alò m pa m pa konnen kòman reseptò la reseptè lan donk ou ouvri l sou telefòn lan epi w ap resevwa yon stasyon radyo kòmsi w t ap fè yon ou t ap tann yon emisyon Ebyen, w ap tande radyo a oubyen w ap tande ti aparèy la k ap fè krip krip krip krip krip oubyen radyo a k ap krip krip krip krip krip l ap fè fidbak, sètadi ke nan zòn nan gen yon kamera. W ap rive detekte l. Donk, e trè senp, sètadi e fason yo mete kamera a lan, fò w pwofesyonèl pou w detekte l. Enben, ou ka fin fè tout bagay ou, nèg Loando ap pran plezi a, mennaj ou epi ou fin filme epi yo poste l sou rezo sosyo. Videyo yo ka pran lari san w pa t menm rann kont. Ebyen, nan kontèks sa. Nou swete ou gade videyo sa jiska la fen pou w kapab aplike prensip yo e m panse y ap itil ou kanmenm e ou p ap janm fè erè sa ankò lè w al nan yon chanm otèl fò w verifye èske l pa gen kamera kache ki anndan l avan w kòmanse fè lòbèy oubyen pran plezi oubyen pran sejou fè sa w t ap fè a ou ka panse ke w byen alèz paske w nan yon chanm otèl pandan se tan se kòmsi w te nan lari a toutouni paske tout bagay yo vilgarize tout bagay yo deja poste sou rezo sosyo yo evite fè erè sa. Pa janm antre nan hotel pou pa verifye sil pa gen kamera se ti konsèy sa yo kem te pote pou ou abone ak chanèl la pandan ou prale epi rete tann nou pou yon lòt video kap gen pou vini nan yon ti tan ki pa two long mèsi anpil a la pwochèn.